What's up yo, it's your girl Gitana, I'm back avèk yon lòt video! Bèk! So, mwen bèk! Mwen vin pale de paran Ayisyèn, Ayisyen yo, ki pa asepte pitit yo konsa. Ki sa ki ka koz ke lè w di paran w sa, paran w ka mete w deyò, paran w ka trete w mal, li imilye w, li dis. Ok. Mete toujou, wè gon bagay ki rele karaktè, ok? Toujou mete sa nan figi w. Even though, wè mwen menm? Wè mwen menm ki saj anpil m pa janm ri Lè m fache m pa jwe ok Lè m fache mwen pa jwe M pral ba nou poukisa mwen di sa Tankou m ka ok m ka mwen ap fè tiktok m pa konn joure moun but depi wè m fache mwen pa jwe You know Ok so paran ayisyen men kòman yo ye Tankou si paran m te la m tap viv avè yo and then yo vin konnen ke mwen renmen fi sa yo ta pral fè yo ta pral mete m deyò e pa tout nan se pa tout paran ki mete moun deyò lè yo vin konnen ke ou renmen fi se pa tout pafwa gen moun nan ki kab joure w li joure w wou li joure w maten midi e swa li bèlè ke li joure w olye li imilye w ou swa l mete w deyò li bèlè ke l joure w moun ki joure w lan sa se moun ke Ok ou fè chwa w vle ou asepte sa w vle a you know e pitit mwen m pa ka lage l nan lari sa se moun ki konprann but gen paran ki tèlman enbesil sorry deske mwen di sa but yo enbesil vre si pitit ou vin di w konsa ke papa manman ou konnen m renmen fi ou di what met ou deyò nan kay mwen an m p ap vin di ti obeyzer why e pitit ou l ye. Apre sa lè l fin met l deyò a, kè a fè l mal paske li wè l mete san l deyò. Sa se san, pwòp san l li mete deyò you know. But, paran ayisyen pa asepte bagay sa lakay yo. Even though Etazini, you know. But Etazini l ap pi mwen, l ap pi mye pou moun nan paske moun nan ap travay li ka chache wout li. Yeah so paran ka mete moun nan deyò and then li di konsa ke oh poukisa e sa ou chwazi poukisa e this ou te ka di ok cheri tankou sorry banm ranje kamè an yes tankou si paran an mete w deyò ou chache wout ou e sak fè ke se ke wap viv etazini oubyen ayiti ayiti tankou ti jèn an ka gen 16 ans 17 ans 19 ans 30 ans 40 ans li still kay paran l paske l pap travay paske Yo pa gon bon peyi yo pa gon bon dirijan yon bon prezidan you know ou te ka wap travay ou chache ou tou lè ou fin di paran ou fin konnen paske depi paran konnen fanmi konnen yo pral vin aniye ou pale tenten grimas but lè ou fin di yo sa fò mete karaktè nan figi ou paske gen anpil paran depi yo fin di yo sa yo tou mete ou deyò but depi yo wè kijan de moun ou kanpe ansanm avè yo. Ou demoutre yo ke se sa w vle, y ap ba w vag. Y ap fin joure w, yo lave w. Y ap lave w wi, m toujou di w sa. Ou konn Ayisyen pa ka Ayisyen pa nan rans. Y ap lave w, apre sa, yo ba w vag. Yo bliye w, you know. Apre sa, y ap bliye bagay sa. Lè w fin di yo sa, ou ka di manman, ou konnen m. Si l tande l nan bouch yon moun, li ka vin poze w kesyon. Li ka di, tankou mwen menm, lè sè m yo te vin konnen ke mwen konsa. Yo poze m kesyon. Yo di Gitan, m wè yon bagay ap sikile sou Facebook, dis dè, fanmi m ap pale tenten, bagay sa yo. Eske se vre? M di wi. M di yes, m pa renmen gason, m renmen fi. So yo di e vre, m di ya. Even though mwen te lakay yo, m t ap di yes. E sèl bagay mwen gen lakay mwen, m pa nan kache anyen. Ou poze m yon kesyon, si m fè l m ap di w wi, si m pa fè l m ap di w non. M gen bagay sa lakay mwen. So lè yo fin poze m kesyon, yo di vre, yo di enben ok. M di ok. Si m te ap di, ah non e pa vre, la yo ta pral kase m nan m, you know why? Paske m pa gen karaktè nan figi m. Depi w fin di yon bagay, kanpe dèyè l. Kanpe dèyèl yap baw vag yap di fuck moun sa pa jwet non kanpe dèyè sa w di an paske apre sa lap vin yap vin baw vag ou pa wè yo banm vag mwen menm yo te sipoze konnen depi lèm ti moun se paske yo te bay you know yo te sipoze konn sa depi lèm ti moun paske. Depi m ti moun, m toujou abiye tankou, even though m te toujou ap, m ap toujou abiye tankou gason, men yo pa janm wè m kanpe ap pale yon ti gason. Jamè. E yo poko janm tande non m ap site a yon ti gason. Depi m ti moun, yo poko janm tande non m ap site a ti gason. Jamè. You know? M just, yo poze m kesyon, m di wi. Wi m konsa, m renmen fi, m pa renmen gason. That's it. Sak gen, map viv wè kounye a la, map viv an pè, you know why? Paske m fè tout moun lakay mwen konnen ke men kisa m ye. Retire tèt nou nan klozèt la, nap viv pi byen. Even though wap jwenn kritik, ou konnen ayisyen toujou ap kritike moun, pa viv pou moun, viv pou tèt ou. Pa viv pou anken moun, viv pou ou. Viv pou Bondye nan syèl la avèk pou tèt ou. Avèk manman ou papa ou. Even though ou fin di yo sa yo pa bon pwoblèm, genyen ki bon pwoblèm, genyen ki pa bon pwoblèm. Viv pou ou. Paske lè w ap viv pou moun, ou pral wè wi de sa moun nan ap di. Gen de bagay ou pap fè, gen de bagay ou ap pè fè, ou pap di, ou pap de. Paske ou konnen w ap viv pou moun, ou pral jwenn kritik, ou pè, ou pral gen pwoblèm, dis de. An an. Mwen mwen menm kote m ye la. On moun te mèt ap pale rive jodi a rive demen se vre m pa kè you know why paske m pap viv pou ou m pap viv pou ou vre m ap viv pou tèt mwen you know se sèl sa mwen te pote pou nou pa bliye lè w vin sou channel Guy an ale subscribe channel Guy to a nou preske rive a 5k you know 5 k nou preske rive a 5 k so share video mwen yo voye zanmi yo voye fanmi yo paske giveaway la preske rive m pap di nou kilè but map fè giveaway lan and then m pral fè yon lòt ankò ok so bye.